Pou on verite Pou on verite Pou yon verite Ki sa k deranje nan sa a? Paske m pa t di w senatè sa w panse de chèk sa a?
Bouka te lapawòl. Men, nou pa fè enfòmasyon. Nou pa fè enfòmasyon. M raple m te vin la, m te di a, Senatè Youri Latortue rate yon gwo okazyon nan lavi l pou l te vin pi gwo lidè ayisyen peyi a te ka konnen lè yo te konvoke l pou l t al devan ULCC. Pou l t al devan ULCC. Epi tout dezòd sa yo fè yon nèg ki tap mennen batay kont kòripsyon kounye a gen yon ti tek rele w se avèk anpil plezi pou te desann avèk anpil plezi anpil kouraj pou w tal reponn kesyon ULCC ok bon se ak fasilite pou yon moun jodi a trete w de vagabon e mo k pi fasil la se di w pran lajan paske nèg la konn tèt li pa gen anyen l fè. Pa gen anyen l fè li pa fè l nan enterè peyi l. Li fè l an fonksyon de enterè pa l, an fonksyon de sa k nan men l. E konsa l fè l. Li fè l an fonksyon de sa k nan men l. Jiskaprezan gen de moun n ap mande jistis pou yo. Antwàn Izmeri y ap mande jistis pou li, senatè. Mèt Dòval, senatè y ap mande jistis pou li. Jean Dominique yap mande jistis pou li Brignol Lindor yap mande jistis pou li humm Vladimir Legagneur pa janm gen nouvèl li pa janm gen nouvèl Vladimir Legagneur hein Nehemie Joseph nan Pòdepè yo pa janm gen nouvèl li men tout moun sa yo yon fason oubyen yon lòt yo tap fè travay yo. Yo t ap fè travay yo avèk konsyans yo. Yo t ap fè travay yo avèk jan yo konprann reyalite a. Antoine Izmery, senatè, t ap fè travay li. Senatè Mèt Dorval t ap fè travay li. Néhémie Joseph t ap fè travay li, korespondan Radyo Mega nan Ba Plato Santral. Vladimir Legagnette al fè travay li kòm jounalis. Jouk jounen jodi a ou pa jwenn li. Jean Ismael Valestin. Li ankò vivan. E mwen vivan pou anpil tan. M ap kontinye fè travay mwen. Mwen vivan pou anpi, mwen ankò vivan e mwen vivan pou anpil tan, m ap kontinye fè travay la. Senatè a petèt panse se sèl li k deranje nan kesyon moun k ap itilize swa me, manman. Madanm, mennaj pou bay kontra nan leta. Men gen lòt depite, gen lòt senatè dosye yo ap vini. Ki fè sa anpil. Pase yo peye sekirite pou yo. Yo pa chwazi bon moun ki te nan kanpay la avè yo. Men yo fon ti fanmi. Plezi a pito fè kòb la. Mwen la. Mwen la. Hein? Mwen la. Mwen la. Ok? Mwen la e m ap toujou la. M ap toujou la. M ap toujou la. Lè Bondye rele m nan, e lè sa m prale. Ok? Lè Bondye rele m nan. E lè sa m prale m ap toujou la. E m ap toujou la. M ap toujou la. M ap toujou la. Senatè. M pap janm. Pataje. M pap janm toufe enfòmasyon. Se sak deranje a. Li fenk kare deranje. M pap janm toufe enfòmasyon. M pap janm toufe enfòmasyon. E se sa sèlman ki deranje onorab la. Paske enfòmasyon difize. Onorab la pat vle enfòmasyon difize. Mèsi a tout moun ki fè solidarite yo pou Duvalesten pridan wi jisteman m te gentan konnen fòm pridan men pridans mwen pap kwè fèm kòmsi entimide pa kenn moun ou son ayisyen m son ayisyen. Gon jan w konprann reyalite a, gon jan m konprann reyalite a. Nou tout pa oblije wè lavi a menm jan. Men se menm moun sa yo k ap pwone demokrasi a. Non demokrasi, depi w p ap fè manti, ou dwe alèz pou di la verite. Se sa k demokrasi a. Se menm konstitisyon 87 sa a ki bay nou dwa libète dekspresyon, libète de la pawòl, libète de la près, libète pou pa revele sous ou, dwa pou pa revele sous ou. Depi sa wap di a se pa peyi a ki menase men jisteman senatè de gras kote mal la m fè la e pa mwen k fè chèk la se pa mwen k fè chèk la dokiman k nan menm nan e pa mwen k fè l e pa mwen k fè li. De gras senatè. De gras. Sa w repwoche m nan w pap janm jwenn li nan men m. M te gen dwa toujou rele w wi. Avèk enfòmasyon ke m genyen an wi. E sa k fè lè m te pale avèk ou yè, m te di èske w deside reyaji sou chèk la. Se sa m di w tou senpleman. Gon aksyon epi reyaksyon. Pase medya pa yon tribinal. Medya pa ka pwononse santans. Li pa tribinal. Si nou te yon tribinal, nou t ap pwononse santans lan. Men se medya nou ye. Ou bay 2 gwoup yo pale. Aksyon, reyaksyon. Ok? Nou pale de yon chèk. Msye Jean Ismael Valestin. M di tout moun m pa pè kenn moun. M respekte tout moun men m pa pè kenn moun nan la repiblik. Mwen deside pa dòmi avèk sa k pase jodi a nan lotèl Royal Oasis ke m pran trè o serye e m konfime apèl de solidarite anpil moun fè avèk mwen paske n pale de dosye chèk manman senatè Youri Latortue ap touche. Boukante lapawòl. Senatè Youri Latortue jodi a sot nan rankont Otèl Wayal Wazis avèk plizyè pèsonalite. Se vre lè l ap soti a li soti li menm sèl. M p ap di kiyès ki te nan rankont lan. Mwen gen rezon fèm pap di ak kiyès la chita menm te wè tout moun yo mwen chita map pale avèk Ernz mes amour sou yon tab nan rantre lotèl wayal oasis senatè a voye men li soti li voye men lè jel tonbe nan jem li di sim te wè se ou menm m patap salyew paske ou son vagabon. ok lèl wè se mwen li di sim te wè se ou menm mwen pa tap salyew paske ou son vagabon Senatè Youri Latòti di Jean Ismael Valestin mwen chita avèk ou nan lotèl Royal Oasis. Devan moun l ap di sa yo te gen Fanfan Tibòt, Iv Jozèf, Fanfan Tibòt de Taboukonmbo, Òm Choubou de Taboukonmbo ak anpil lòt moun ke m pa rekonèt tou. M pa m pa gen non yo men Mèt Ipolit ki te nan Boukante Lapawòl li te la tou. Li viv sèn nan, Ernst Mes Amours viv li tou. Gen anpil lòt moun ki te nan espas la ki viv li. M ta pral reponn senatè a. Lè lap pale gon moun ki di l pay di se nèg Gonayiv ki la. Men m ta pral reponn senatè a pou m di l se nèg Laplèn Tinon ki la. M ta pral reponn li pou m di se m se Jean Ismael Valestin m soti Laplèn Dinò. Boukante lapawòl men gon moun ki di m pa reponn inyore l. Kòm son moun ki renmen tande granmoun m inyore l m pa reponn li. m ta pral reponn li tou. M ta pral reponn li kon de granmoun m tap reponn li. E m tap fè senatè a konnen tout sa l konnen m konnen yo tou. E pa lekòl li ale pou l aprann yo. M tap fè l konnen tout sa l konnen yo m konnen yo tou. Ba li bon love a! Li di m, li trete m de vagabon. Paske tou senpleman, li te chita avè m nan lotèl Royal Oasis ke m te eksplike yè swa, si gen yon enfòmasyon, pataje l avè l. Sa vle di, chèk la, m t ap parèt pi bon moun pou Senatè Youri Latortue, si m te rele m te di, Sena, sa w konnen de chèk sa a? Sètènman, li ta pral eseye fè yon jan pou l te fèmen bouch Jean Ismael Valestin, pou n te toufe enfòmasyon an. Se sa, si gen pi gwo peche ke mwen fè, se paske m pale de chèk la. Li di tou, M chwazi detri l pou yon bagay ki pa verite. Men m jwenn de moun k ap, m ap gade atravè lè rezo sosyo, gen de moun k ap eseye pote eksplikasyon de chèk la. Li di Jovenel Moïse peye m yon ti kòb pou m detwi l. M ap di senatè a, an deyò granmoun yo toujou renmen di vòlè pa janm vle wè vòlè. Men m pa yon vòlè. M pa yon moun ki moneye pa pèsonn pou m lè m nan boukante lapawòl. Senatè a konnen lè l di Jovenel Moïse ban m yon ti kòb, li konn sa l ap di a trè byen. Paske ase souvan yo rele l 30 pousan. Ase souvan yo rele Youri Latortue 30 pousan. A chak fwa pou l pote yon dosye, li toujou, yo toujou, yo toujou wè an Youri Latortue se yon moun ki renmen pran kòb nan men moun. petèt byen konte mal kalkile li ka wè Jean Ismael Valestin li ka gade tèt li epi li tou di Jean Ismael Valestin se menm jan li avèl m pa menm jan avèw e m konn kòb anpil anpil anpil si m tap pran lajan nan men Jovenel m pa tap pran ti kòb ok m pa tap pran ti kòb m pa tap pran ti kòb nan men Jovenel m tap pran gwo lajan paske m konn kòb. m konn sa w fè ak kòb ou konprann e si m ta pran kòb nan men Jovenel Moïse Mesye le Sénateur Latortue m ta pran kòb pou m te fè byen a peyi a ede sila k pa kapab sa k pa ka ale lekòl menm jan m te fè l la a pou fèt dè mè 53 mil dola ayisyen pataje avèk manman Nou konnen ke pat jou fèt demè a lan, yo pa tap ka manje yon poul. Men boukante lapawòl te fasilite 53 manman e m tèlman te gen moun ki rele m, m vle kwè m t ale nan pòch mwen. Èske m pa t ale odela de 53? Boukante lapawòl. Kòm moun ki t ap finanse manman yo se 53 mi, 53 manman, li te bay 53 mil dola pou 53 manman. Men afòs m gen moun ki te rele mwen tou, M t oblije sèvi avèk lòt moun. Radio mega. M pa janm moneye pa kenn moun. M pa janm moneye pa pèsonn moun sou latè beni. M toujou renmen fè byen pou peyi m paske m renmen Ayiti. M pap janm rive yon kote pou m ap kraze okap ayisyen. M pap janm rive yon kote. Si la plèn dinò gen byen pou map detwi la plèn dinò paske m son sitwayen ayisyen m pap janm rive yon kote pou map kraze ayiti pou enterè pèsonèl pam paske m renmen ayiti m pap janm rive yon kote m fè sa m pap janm rive yon kote m fè sa m konn ou fè. Moufe anpil. M konnen w konnen w pa jwe senatè. Men w rive sou dènye moun nan. Ou rive sou dènye moun e move moun nan. Radio mega. Ou rive sou dènye e move moun. M konnen gen anpil moun ki pè w. Depi yo tande Youri Latortue yo pè. Mwen Jean Ismael Valestin ou rive sou dènye moun nan. Si w panse w ka entimide m. Si w panse w ka fè m fè bak. Bali bon lova, Bali bon lova.
Mesye le Sénateur de la Latortue, ou son nèg m kwè ki kwè nan liv anpil, ki kwè nan dwa w anpil, sou estime m fè manti, trennen m lajistis pou difamasyon. Radio Mega. Depi w estime m fè, m fè manti sou do manman w. Relem la jistis pou pou manti m fè. Men jisteman. Jodia m Jovenel Moïse peyi m pou m detwi w men lè w tap sipòte Jovenel Moïse mwen m te nan Moïse Jean Charles. Ok m tap sipòte Moïse Jean Charles lè sa sa vle di m pa konnen kisa n gen. M pa konnen kisa n gen. A vle di, repwòch n ap fè Jovenel Moïse la, mwen menm jodi a m pa patisipe ladan. Guerrier Henry te nan Éric Jean Baptiste. M pa konn se petèt nou menm nou te wè danje a pou peyi a. M pa konnen non èske se, èske n te wè danje a pou peyi a ki fè n te fè chwa sa. Videyo Senmak la la wi senatè. Video sem ak lala a kote wap venere jovenel moise wi yo sezi men zizirit zizirit pi rèd wi ti video sem ak lala a senatè. Ti video sem ak lala onorab youri latòti mwen di nou anpil moun kite la lè senatè a reyaji konsa. E mwen vin konfime ansanm moun kap pale avèk mwen maten an, si senatè a te kwaze avèk mwen a de sak te ka rive, reyaksyon l li vle di sa l vle di a. Men m pa satisfè ditou de Youri Latòti. M pa satisfè de Youri Latòti kòmsi la sosyete ap vann jan yo konn ap vann Youri Latòti a kòmsi. Saa fè youri latòti demoralize msi saa fò demoralize saa wi mpa satisfè menm menm mpa satisfè ditou ditou de senatè latòti saa fè w demoralize msi n fè manti al lajistis yap ekri fòmèlman yap mande bann sonò yap mande emisyon an epi trennen m lajistis. Paske ou toujou renmen lave imaj ou. M raple m gen yon moun ou te trennen lajistis paske ou te di ou te nan dwòg. M kwè ou ki te genyen pwosè a. Fè sa tou. Fè l tou. Ou ka fè l wi. E m konnen ou bon nan sa. Ou bon ladan. Pale pou m pale. Mwen se timoun ench natif natal. Lapolis fè yon bon travay. E bon travay lapolis fè a m felisite l anpil anpil anpil. Men, m pa yon bandi. Tande byen sa m ap di nou an. Wè zam sa yo. Zam sa yo. Mwen menm se yon atis ke m ye. Aled se m tap bay misik mwen se yon bagay ki pasem kounya la mwen menm map detire revanj se yon patnè ke mwen e si Jay kounya la mwen gen yon telefòn pandan m chita anlè do dalbòm avèl la misye pran telefòn nan li kou ansanm avèl pandan misye kou ansanm avèl pandan misye ap pase nan trèt la misye di a ok m wè w mèt ale.

Banm sim nan e sim nan gen otan pou mwen m di misye li mèt pran telefòn nan misye pran sim nan li kasel se sa ki banm pi gwo remò kounya ki fè m vann afèm m al achte zam nan kote w achte zam sa tande byen m al achte l sou fontyè
kote w achte zam nan sou fontyè konbyen fwa w achte zam sa wi zam nan m achte zam nan pou 1500 dola sa pou te fè avè zam sa w achte sa m te fè avèk zam nan ale di paske misye al rale. manchèt sou moun nan zòn nan ki fè ke mwen menm mal achte zam nan ale di pou malak pas misye. E pou kisa ou tire sou lapolis? Tande, sa k fè m tire sou lapolis? Pa gen yon moun ki angaje pou l pa fè defans tèt li. E mwen fin tire sou lapolis e m ekri t anpil dlo soti nan zye m.

Tande non non non m tire paske m tire sou lapolis m kriye paske m pat anfas lapolis lapolis pa fèm mal lapolis se vye pwoteje m pa la pou m tire sou lapolis lapolis se papa m yo vye pwoteje m.

Mache Kwabosal, nou devan direksyon an la a, sou inisyativ Direktè Jeneral lan, Kilton Louis, nan kad pwogram Sène Lakay nou ap lanse pwogram sa sou yon lòt anvègi, kote jounen jodi a nou ajoute, nou gen pèl, nou gen pikwa. Nou gen rato, nou gen bale, an sòti ke pwogram sa kapab lan pli fin. Donk rezon ki fè jan nou kapab konstate la, nou wè ekip Saint Louis lakay lan solid la. Nèse pa vre, ou wè materyèl yo, materyèl yo la, nou wè popilasyon an la. Donk pa konsekan, batay pou Mache a la fèt donk ou wè bouwèt yo ki la ok flòt machin nan li deyò a la nou anndan la nap vanse nan kad pwogram nan donk sen de lakay kòm nou toujou di sen de lakay pou toujou.